Hello hello hello hello sa kap fèt euh, Jodi a nou vin pale de yon sijè ansanm avèk ou ki se La jalouzi de Dye La jalouzi de Dye De fwa lè an ke Dye li menm la pale de jalou zili Anben nou pa ka kouprann nan ki kontèks ke Dye pale ke Koman ke li vreman jalou pou lom ok la jalouzi de Dieu ok pou nou reponn avek kesyon sa nou pap reponn selon nou menm men nou toujou vle reponn selon la bib ou menm kap gade video sa li enpotan pou gen yon bib an men ok li enpotan pou kapab gade avek nou poun kapab reponn kesyon sa e le tout fwa nap pale de la jalouzi de Dieu la jalouzi de Dieu. An pasan nap diw ke mo jalouzi an li figure plizyè fwa nan bib lan e gen plizyè vèsè ki pale de mo jalouzi ok de mo jalou nan bib lan men gen 44 vèsè ki mete aksan sou mo jalou ok enben Dye li menm tou Dye pale wap wè gen kèk vèsè ki di ke Dye se yon Dye ki jalou ok nou pral wè nan ki kontèks ke Dye ap pale Ok e premye kote nou pral li pou ou si ou gen bib avèk Nou ok si ou gen bib nan menw ou ka ouvri avèk nou se nan egzòd le vèsè ok egzòd chapit 20 le vèsè 5 egzòd chapit 20 le vèsè 5 ok si ou gentan jwenn li ann li ansanm avèk nou egzòd 20 le vèsè 5 piga nou adore yo ni piga nou sèvi yo, paske mwen menm Senyè Bondye nou an, mwen se yon Bondye ki fè jalouzi. Lè yon moun rayi m, mwen fè pitit pitit li yo peye sa. Konbyen moun ki konprann sa ke nan liv Egzòd, ok, nou sot li pou ou, Se Egzòd chapit 20, le vèsè 5. Piske n ap pale de liv Egzòd, li enpòtan pou n konnen otè liv sa a. Enben, yo di ke yo ban nou kòm otè liv sa a ki se Moyiz, oke. Nou di les Saintes Épîtres, anben, nou di liv sa yo ekri pa Moyiz, anben, Moyiz li menm ki ta pral leve an nan peyi Ejip, Nou di Moyiz grandi nan peyi Ejip, lakay pitit fi wa Farawon. Anben, se Moyiz sa a k t apral gen chans pou l ekri liv Egzòd. Anben, kote ke, anben, nan Egzòd, Egzòd chapit 20, levèsè, levèsè 5. Anben kisa Pou kapab wè de ki sòt de jalouzi Dye ap pale la nan Egzòd, kisa kisa l di, li di, piga nou adore yo. De ki yo l ap pale? L ap pale eanm l ap pale de Satan le Dyab ok l ap pale de Satan menm egzakteman li di piga nou pwosyène devan imaj taye ok anben se sa li di piga nou adore yo e li di piga nou sèvi yo Moun sa yo n pa dwe ok devan vye bout bwa kwaze n pa dwe adore moun sa yo paske l di moun sa yo yo se sa fè m di ke lòm manke entèlijan pa bliye lòm kite le kreyatè lòm plito adore anbe kreyati lòm kite kreyatè yo adore kreyati kiyès ki kreye bout bwa a se Dye ki kreye bout bwa a Anben lòm menm Dye bay lòm entèlijans, lòm pran bout bwa sa yo kwazel yo fè yon kwa, anben lòm mete konfyans yo nan bout bwa sa. Malè avèk ou menm ki prostène devan yon bout bwa t paka pale ok li di malè avèk ou menm ki prostène devan jan yo rele yo sen m pa konnen Ok anben Dye se anben se sòt de jalouzi sa Dye ap pale Dye di li se yon Dye ki jalou li di piga nou adore yo ni sèvi yo li di li di paske mwen menm Senyè Bondye nou an mwen se yon Bondye ki fè jalouzi li di li se yon Dye ki fè jalouzi nou pa dwe adore moun sa yo piske nou konnen Bondye nou an se yon Dye ki jalou Nou bezwen sèvi yon sèl mèt, sèvi Dye ok. Anben se de jalouzi sa menm an egzòd, anben nan liv egzòd se de jalouzi sa menm Dye ap pale ok pou n pwouve w ke anben gen plizyè kontèks mo jalouzi parèt nan bib la ok li di ke. Li di, Lè yon moun rayi m, mwen fè pitit pitit li yo peye sa. L ap pale egzakteman de Dyab. Oke? L ap pale anben n konnen depi kòman istwa de, anben n konnen kòman istwa sa te ye. Li di, Piske depi yon moun rayi l, anben l fè menm pitit pitit ou yo peye sa. Anben, se menm jan avèk moun ou wè k ap adore zidòl, k ap fè yon seri de bagay. Anben, se moun sa yo, se pa t yo menm ki te premye vin avèk sa. Men yo still kenbe l anbe. Anbe se de jalouzi sa menm Bdye ap di non piga nou adore moun sa yo piga nou prosterne devan imaj taye se li di paske mwen menm Bondye nou an se yon Bondye ki fè jalouzi piske Dye pa nou an se yon Dye ki jalou nou bezwen konnen anbe kisa pou n fè e kisa pou nou pa pou nou pa fè. E nou prale nan yon lòt vèsè pou m moutre w kontèks yon, zanmi kontèks lemo jalouzi nan Bib la. Si ou gen Bib avèk nou, ou kapab ouvri nan Galat 5 le vèsè 20. Galat 5 le vèsè 20. Anben, piske n ap pale de liv Galat, li enpòtan pou n konn otè liv sa a. Anben, nou di liv Galat ta pral ekri pa apotre Pòl. Oke, ki ta pral gen chans ekri le liv Galat. Ok, anben kisa k pase? Le Galat 5, le vèsè 20, kisa l di? Se sèvi zidòl, se fè maji, se youn fè lòt lènmi, se fè kont, fè jalouzi, fè, fè kòlè, se youn pa vle wè lòt, se fè ti pil gwo pil. La egzakteman apot Pòl ap pale, anben, lemo jalouzi w ap wè ki sans li genyen la nan vèsè sa a. Oke? Anben, w ap wè ki sans, anben, w ap wè ki kontèks, anben, lemo jalouzi genyen la nan vèsè sa a. Anben, li di ke, anben, li di, Piske ou gen jalouzi, li pa lòt bagay ki sa l ap fè w fè, li di, se sèvi zidòl. Oke? Gen anpil moun ki bezwen genyen, ki sa k pase? Gen anpil moun ki bezwen rich, Anben yo oblije ofri tèt yo nan adorezi, adore zidòl. Dye di non avèk bagay sa yo. Si ou vle sèvi Dye, ou bezwen renonse avèk bagay sa yo. Anben li di, piske ou gen yon jalouzi, ou gen yon anvi, anben w ap toujou vle adore zidòl. Gen moun ki di w li sèvi lwa l, se pou l ka posede. Anben, se sa yo, se sòt de jalouzi l ka wè yon moun genyen, anben l ta renmen gen menm jan avèk el, li ofri tèt li bay dyab. Ok li di se sèvi zidòl se fè maji ok gen moun ki kwè poul posede anben pwiskel wè yon lòt genyen li ta renmen genyen tou anben l lage kòl lan fè sak rele ma maji men pwiske wap sèvi Dye Dye dil se yon Dye ki jalou li pa nou pa dwe melan melanje se de jalouzi sa an egzòd Dye ap pale avèk pèp li a anben kisak pase Li di se youn fè lòt lenmi se pa se pa san rezon ou ka wè ou pa gen anyen avèk moun nan anben ki sa k pase jalouzi pran kè moun nan piske l wè Dye li menm sèvi avè w yon fason jalouzi antre nan kè moun nan ki sa k pase ou wè moun sa a anben fè w lènmi san w pa rann kont ok anben tou sa yo se son dè jalou dè jalouzi anben se menm jalouzi sa a ki fè Kayen ta pral anben anben Kayen touye a Abèl. Se depi lontan la anben la jalouzi egzi egziste anben li di piske n gen jalouzi anben sa rann fè nou youn se youn fè lòt lènmi se fè kont fè jalouzi tout lasent jounen ou tande yon bouch pale anpil kisa k pase sè jalou jalouzi. Si w mande tèt pawòl la, ou mande pye pawòl la, ou pap ka jwenn sans li paske moun yo pa konnen yo gen anyen sèlman se kont k ap fèt, se lajalou, la jalousie. Ok. Li di ke se fè kòlè, se youn pa vle wè lòt, se fè ti pil gwo pil. Ok. Enben, ou ka sezi wè w pa gen anyen avèk moun nan, wè moun nan pa vle wè w, li rayi w amò. Li mèt tande w mouri, dèfwa w konn tande moun nan di, menm ke m ta tande yo di men tèl mouri kounya la, mwen pap ebranle. An, sè la jalou, la jalouzi. Men kisa sè a fè w, men kisa frè a fè w. Tou sa yo se jalou, jalouzi. Se sa k fè nou di le mo jalouzi parèt plizyè fwa nan Bib lan, men gen 44 vèsè nan Bib lan ki mete aksan sou mo jalou, Jalouzi! E li di se fè ti pil gwo pil. Gen moun ki di w l al legliz, e pa legliz l ale vre, se l al fè ti pil gwo pil. Lè l rive l ap di w, anben pa egzanp, moun nan te legliz la, anben pandansetan l fin legliz la, pastè a fin preche, sèvitè a fin preche, anben li gen ti sè Jàn, li gen ti sè Majori pou l rele pou l di, Kòman w te wè prèch la? Hein se pandan sè a tap adore ya kòman w te santi w mwen mwen pa nan gou m sa vle di li pa kolòn li ok l pa kolòn li men Dye pa vle bagay sa yo a fè ti pil gwo pil anndan legliz Dye pa vle bagay sa yo paske Dye se yon Dye ki ja ki jalou.

Sè Dieu ki, sè Dieu ki pale. Bondye ap pale li di map fè jalouzi pou nou. Pou kiyès? Se pou pitit li yo. E ou menm ki vle mache dwat, anben Dieu renmen ou Dieu ki sak pase ou menm ki vle mache dwat, ki vle mache selon sa bib lan di, selon sa la parole de Dieu di, Dieu jalou pou ou. Ya. Gen de moun Dieu pa ta vle yon epeng pike l non. Ok Dye Ja a, Dye jalou paske Dye nap sèvi a se yon Dye ki ja, ki jalou. Anben nan 2 Koretyen 11 le vèsè 2 li di ke map fè, li di map fè jalou pou nou yon jalouzi ki sòti nan Bondye. Li di jalouzi map fè pou nou an, Dye di map fè jalou pou nou yon jalouzi ki sòti nan bon, nan Bondye. Epa inikman rete la ou wè moun nan posede epi ou gen yon jalouzi moute ou epi ou di se menm jalou sa non. Jalouzi Dieu ap pale la a se yon jalouzi ki sòti nan Bondye, yon tiyo pa konn koule de dlo, anben li di egzakteman, puiske wap sèvi mwen jalou, mwen jalou poum pèdi ou ok. Menm jan nèg ki gen bon ti pawòl kap koze avèk fi yo, ki di fi a m pa vle pèdi w, ou se tout sa m vle posede, si w kite m cheri, anben, anben tout avni m gache. Sa se pawòl gentleman, ok. Anben se konsa Di ap pale, li di, m ap fè jalou pou nou, yon jalouzi ki sòti nan Bondye, se pa nenpòt jalou, se pa paske w wè yon moun nan vide yon kamyon sab sou tè a, anben piske l pral trase, Anben la jalouzi ou moute ou pou panse se menm jalouzi sa Dye ap pale la. Jalouzi Dye ap pale la li di son jalouzi ki sòti nan bon nan Bondye. Paske nou tankou yon jenn fi ki pa nan dezòd. Dye konsidere moun kap sèvi l fidelman yo se tankou yon jenn fi ki pa nan dezòd. Tout moun konnen kisa sa vle di yon jèn fi ki pa non konn ki pa ki pa konn sak rele relasyon ki poko konn sak rele relasyon Dye konsidere moun ki vle sèvil fidèlman Dye moun ki vle sèvil anmè anmè ki vle sèvil ak tout fòs yo li konsidere yo tankou yon jèn fi ki pa nan dezòd li di mwen fiyanse nou avèk yon sèl gason Dye di ke li fiyanse tout moun, ok, yon parabòl ke l'ap ban nou la. Tout moun ki vle sèvi Bondye, Dye di li pa ba nou lòt moun pou nou fè referans, li ba nou Jezikri. Leve men w kriye, Alelouya! Se sa k fè nou te vini avèk sijè sa pou nou pale w de La jalousie de Dieu. Nou di mo jalouzi a li parèt plizyè fwa nan bib lan men chak gen kontèks yo. Si ou santi ou jwenn nan mesaj sa, ou menm ou kapab pataje l avèk yon frè ou, pataje l avèk yon sè ou, konsa li kapab haine sa ki nan kè l la kapab chanje que Dieu vous benisse.